Bonjou bonswa tout fanatik stardens tout fanatik maria e tout fanatik tout staff stardens lan kòman nou ye m swete nou anfòm alò anvan m kòmanse videyo a m ap mande nou pou nou pase e abone a paj la pou mwen pataje videyo sa fè l rive tout kote tout kote tout kote epi kòm pa bliye kite kòmante pa w epi moun ki bezwen nimewo maria n ap jwenn li sou videyo ki te la deja yo alò Mwen gen kèk ti kesyon yo poze m prive. Yo poze m kesyon yo, yo di la pou m te fè videyo avè yo pou yo. Mwen deside reponn kesyon sa yo piblik paske moun nan e konsa l mande l, moun nan jan blan mande l lan e konsa l ba li. Jan pèp la mande l lan e konsa l ba li. Premye, moun nan poze mwen tou 10 kesyon. Premye kesyon l poze, li di, Èske ou renmen mennaj ou menm jan li renmen w lan? E, wi, mwen renmen mennaj mwen menm jan l renmen m lan. But, avèk ke moun nan renmen w anpil, m santi sa. E, mwen menm tou, e, sa ka rive moun nan konn pa renmen w. Dèfwa moun nan konn pa renmen w, ou renmen l anpil. Sa konn rive dèfwa tou. Men mwen, mwen renmen mennaj mwen jan l renmen m lan. Dezyèm kesyon, li di, Èske ou pwouve l ke'l ke'w renmen'l tout bon e menm jan li pwouve w ke'l renmen w lan. Euh m pa di a 100 pou 100 ke mwen menm mwen pwouve l ke m renmen l paske m pa vreman gen tan ui avèk sa map regle mwen pa vreman gen tan men kanmenm m fè le meyè de mwen menm euh poum satisfè l ok. Twazyèm kesyon ant mennaj ou ak sinema kiyès ki gen plis enpòtans pou ou si se mennaj ou si se mennaj ou poukisa si se sinema poukisa. Ok, kesyon sa son kesyon ki vreman difisil men map reponn li kanmenm. Pa vreman gon enpòtans, ok? Mwen renmen tou lè, paske gen yon se se lanmou santimantal, gen yon se se se yon lòt lanmou li kap degaje. Mwen renmen menaj mwen, paske mwen gon santiman pou li, yon santiman e, e yon bay, e santimantal, bat, whatever sa l te ka ye a. Men mwen renmen l, men li pa ka mete m, si l mete m nan difikilte pou m chwazi ant li menm ak sinema, m ap pran sinema. Sa se klè paske si moun nan renmen w, depi moun nan renmen w, li sipoze aksepte w avèk e nan sa w renmen li sipoze soutni w. Si moun nan pa ka soutni w nan sa w renmen, konnen moun nan ou poko, li poko nan nivo jan pou l renmen w lan li poko nan nivo a. Paske depi moun nan renmen w, li ka toujou pote w konsèy pou ou. pa wap avèk swa pou fè bon sa depan men li pa ka enpeche w fè sa w renmen. Katriyèm kesyon, ki sa w renmen kay yon gason e ki sa w pa renmen? Sa m pa renmen sèlman, m pa renmen moun banm manti, sèlman sa m pa renmen. M pa renmen moun banm manti epi m pa renmen moun e derespekte moun ki pa respektye w. Li maledve but m pa renmen moun konsa. Moun nan ap joure, nenpòt ti bagay li. Moun nan ka fache, moun nan ka toujou gen plen bagay. Men, depi moun nan ban m manti, ou maledve m but m pap pran pa avè w. Paske m se yon moun m tèlman pa renmen moun ban m manti, e sa fè m evite pou m pa pèdi bay moun manti. Gen de ti manti ou ka bay, cheri sa w fè la a, ou konnen m chita pandan se tan ou kouche. Sa se yon ti manti but. Ou ka toujou bay sa. Milo ap bay moun nan manti a epi al bay epi ou kwaze ou wè moun nan kote li epi moun nan di w li jis Leogane epi ou menm ou wè l li Dèlma. Gen manti mwen menm m pa ladan yo anko. Senkyèm kesyon si tout fwa mwen mennaj ou ta ba w yon sipriz vin chèche l ba w komisarya kòman w t ap koman w t ap konsevwa sa. M tap kontan, paske se tou prè lakay mwen. M tap kontan, m tap kontan wè l. M tap swiv wi, men m tap kontan wè l kanmèm. Ok? Ki wòl menaj ou jwe nan vi? Menaj mwen, se tankou, se tankou sinema. Men sèlman gen, gen yon ki plis bòykotaj, paske m bay sinema plis tan ke menaj mwen. Men l jwe yon wòl enpòtan, paske se li banm lanmou, ou konprann? Li banm lanmou, li pa banm anpil tan, li pa banm anpil tan, li banm sal kapab, paske se sa w genyen ou bay, ou pa bay sa w pa genyen, ou konprann? Se de menm pou menm tou, si w wèm nou wè souvan oubyen nou pa ta wè souvan, se sa m kapab e li m bay, ok? Mwen pa fòse ba yon bagay ke mwen menm mwen pa kapab. Ok, n ap pati. Setyèm kesyon, Si tout fwa ou gen chans pou sove yon moun nan 2 moun kap neye kiyes ou tap pran? Menaj ou, manmi ou, kiyes ou tap sove? Mwen menm mwen tap sove manmi m. San manti. Ou wè manman m se san m. Ou wè manman m se tout sa m te ka posede. Se li. Se vi m. Manman m se vi m. Sinsèman, mennaj la, m dezole pou ou pase se manman m t ap pran. M pa menm, m gen enpresyon menm ke m ta marye bòt. Kòm sa poko fèt, manman m tèlman priyorite pou mwen nan vi m, paske se manman m ki tou ap soutni m nan tout sa m ap fè nèt, nèt, nèt, nèt, nèt. Manman m tèlman enpòtan pou mwen, m pa menm ta pral kite pa al pran mennaj mwen pou m kite manman m. M pa konnen non men, pou kounya nan moman sa a. Barasyon yon moun ke m tap pran ke pou m kite mena pou m kite manman m pou m pran menaj mwen kap neye bay ah m tap tou mouri apre sa wi ok antouka se yon kesyon m reponn li kanmenm eske w toujou prè pou m pou fè menaj ou plezi nan moman li bezwen prezans ou non Paske nan moman l bezwen prezans mwen sa ka vle m pa mwen menm nan moman sa tou m pa m pa tèlman anvi wè moun m konn pa anvi pale a mennaj mwen defwa a ti pandan konn nan men m ap regle lòt bagay m pa anvi pale avèk wòl avèk moun non m pa anvi pase pale avèk moun nan telefòn fè apèl ekri defwa se sa m ap fè a si m ap gad yon bagay la se sèl li ki ki enpòtan pou mwen nan moman sensèman m pa vle bay manti paske depi w bay manti ap gen bon kanmenm ok. men m toujou bat pou m prezan, ak Ayo nan menm nan menm moman l rele m nan m ka pa disponib men aprè m ap vin m ap vin ranje sa ou konprann menm ke l pa pa janm gen anyen ki two ta pou fè men m ap eseye ranje sa eseye toujou prè pou fè sakrifis. Menm jan mennaj ou a toujou prè pou fèl pou ou. Euhh wi m fè sakrifis pou ou paske annik ke moun nan di w li rele w li ta di w cheri m bezwen prezans ou paske mwen tèl tèl tèl tèl tèl bagay pou mwen tèl bagay but yeah. M toujou prè pou m fè sakrifis sa ka vin nan menm moman ou bezwen l sakrifis mwen tankou si w bezwen sa pou m regle ba la pou w jodi a men m pa disponib jodi a m ap fè sa demen si Dye vle kanmenm m ap fè l kanmenm paske si m pa fè l pou ou gen lòt moun k ap fè l pou ou lè konsa m al nan pede pale anpil avan w mwen menm m se yon moun m pa renmen diskisyon ou konprann m toujou prè pou m fè sakrifis e pa sèl mennaj mwen pou tout moun sa se tout moun Menm ke moun nan te te èlmi m, li te, but li ka, li ka chwazi l èlmi m, pou otosan mwen m pa okouran de èlmi sa. Men m toujou fè, toujou bat pou m fè sakrifis, pou moun mwen avè l la. Pou wa dwe fè moun li te ka ye. Dizyèm e dènyè kesyon, Kisa w pi renmen lakay mwen? Mwen renmen cha, e sajès ou, ou se yon moun ki.

Gade video a jiska la fen. Sa map di nou, dènye pawòl map di nou, map di nou ke m renmen nou anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Si w wè m, yon fanatik mwen ekri m, mwen bat wade yon moun ta ekri mwen, m pa ta gen tan reponn. Menm ke m pa ka reponn ak tout moun, m ap gen vòt 500 moun kap ekri m. M ap gen vòt. 600, 700 moun k ap ekri m, m pap ka reponn tout moun a la fwa, men m toujou fè efò pou m reponn, pou m ankou pou m, menm yon salitasyon pou m bay moun nan kanmenm. E, defwa moun nan konn panse, e konn sa m pa renmen, defwa moun nan konn panse bon, paske ou pa, yon atis pa ekri l, oubyen yon aktè, yon aktris pa ekri l, li panse estil, se pa estil, moun nan pa vreman gen tan. Mwen menm mwen tan, mwen gen mwen gen ti tan men se pa anpil. Li pap li pap dire anpil pase m konn soti m konn okipe anpil ok. Men a tout sa m toujou fè ti efò m bay moun m bay bay moun yo ti love la ou konprann. M ap di nou pa bliye pataje videyo a ok. Ou menm ou menm ki renmen atis la, m nou m konnen nou renmen m anpil. M konn gen moun ki pa vle wè m tou. Men kanmenm mwen renmen nou tout, nou tout nou tout an jeneral. M renmen nou anpil. anpil anpil anpil pa janm kite yon moun ta di w si yon moun ta di nou atis maya pa renmen nou di e manti paske mwen renmen nou anpil anpil anpil m ap fè anpil efò pou m pote bon bagay pou nou chak jou chak jou chak jou chak jou e anpil love pou nou e mèsi se te m mete fen nan videyo a alò pa bliye